Bonjou bonswa tout moun nou se zafè pa n ayiti tou patou nap chèche nouvèl pote pou ou pou n enfòme w de sa kap pase nan peyi a ak lan mond lan nap pale w de aktyalite politik ak tout lòt bagay ki ap domine mond lan pa ezite abòne ak chanèl la pou plis nouvèl.
E mwen tounen live mwen tounen live e map di w gwo bonswa avèk chak grenn ayisyen. ki sou bout tè sa ki ap gade video sa nan moman e m pap twò long map tou anonse nouvèl la Obed Kiki Joseph e yo akize e ki ta vyole demwazèl lan e Eveline Sincère Obed Kiki Joseph nan moman map pale la li nan menm ok e nou pral remèt li bay lapolis men avan. Nou remèt Obed Kiki Joseph bay lapolis, mwen vle asire nou, e sa k fè nou fè live lan menm ok, nou vle asire nou premyèman ke misye li pa mouri, li pa gen anyen, nou remèt li an bòn eta, nou pa frape l, nou pa fè l anyen paske nou konn kisa opinyon yo pral di, se paske n te gen kontwòl misye ki fè se nou k pran l. Misye nan telefòn misye te pale sou radyo mega, dcpj rete. Pon misye e misye retwouve l nan yon zòn ki sou kontwòl Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout jan nou di a nou menm nou pa janm nan vòlè nou pa janm lan kadejak nou pa janm lan kidnaping nou pa konn tiye moun pou lajan Obed Kiki Joseph lan men nou nan moman e jodi a m te gen pou m te fè yon videyo men kòm nèg Jenèf yo te mete m sou sanksyon yo pa t vle m pale. Yo te mande m pou m fè silans se sak fè m pat fè video paske map gade demwazèl la mouri nan ki eta nou itilize non ti fi a pou n fè kapital politik nou map gade demwazèl la mouri nan yon kondisyon atwòs konsa tan pou nou ta fè solidarite avèk fanmi l se rete nou rete nou ap di e ke se jenèf ki fè l mwen menm pèsonèlman kap pale la m gon pitit fi ki gen 13 an. Tout nèg ki nan Jenèf an fanmi Alie, nou tout gen pitit fi. Kòman w panse ke m ta pral kosyone on krim konsa? A ki enterè on nèg nan Jenèf ta fè l? Enben, jounen jodi a, nèg nan Jenèf, nou konn ap di ki se bandi, ki se gang yo, e ke misye fè zak li, misye vin kache nan zòn nan, kòmsi pou l ka sible nou. Enben, nou vle lemond antye k ap gad live sa, e ke konnen ke, Obed kiki Joseph li nan men nou e ke nou pral gen pou nou remèt li bay lapolis ok sa vle di li lè li tan pou bagay sa yo fini nan peyi a lè yon krim pase tan pou nou kite lajistis a lapolis fè travay yo tout bagay nou lye yo a politik tout bagay Ou konprann mwen? Nou vle fè konprann ke e ke se G9 ki fè l. Paske jan m toujou di a nou pa ka itilize G9 an fanmi alye, manyen youn manyen tout. Nou pa ka itilize l e ke a dè fen politik. De se fèt tout sa k pase n ap fè yon jan pou n detui imaj nou. Mwen vle chak grenn ayisyen k ap gad videyo sa a konnen ke G9 an fanmi e alye kreye spesyalman pou nou stabilize peyi sa a. G9 an fanmi e alye kreye e ke pou pa gen goumen nan geto yo. G9 an fanmi e alye kreye. pou n wè ki jan nou kapab fè jounen jodi a e ke pou Ayiti pran wout devlopman, pou peyi sa ka rive pi lwen ke posib. Ankò yon fwa mezanmi, tout moun ki ap gade live sa, pataje live la e n ap mande lapolis e ke misye nan men nou e. Nou ap fè kontak yo Nou ap fè kontak yo Vin a misye mwen Vin a misye Vin a misye mwen pou m moutre misye toujou E ke pou anpil moun panse ke m ap pale m pa janm moutre misye E men men men towo a vin non Bese non frè m Men men misye Moun ki konn misye misye nan men nou Ok E misye yo akize ki E e ke ki vyole Ki vyole demwazèl la epi ki tiye l Ok Men misye la depi yè Misye vin kache nan zòn nan e ke yo retrase apèl misye nan zòn nan e ke nou menm kounye a nou pran misye men nou pral remèt li bay lapolis map redi sa ankò lapolis nou pral remèt misye ba ou nou pa bezwen nèg vin avèk pil bakòp la pil bagay pou vin tire nan zòn nan dènye ta anonse ke e nan men nou talè. Nou pral jwenn on fòmil, on fason pou nou remèt misye bay lapolis. Ankò yon fwa tout moun kap gad video a mèsi anpil e nap remèsye pèp ayisyen an, nap remèsye chak grenn moun ki kwè nan jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout, ki konnen ke nou se pè de fami e ke nou se de zòm responsab, nou se moun ki renmen peyi nou, nou son ekip nasyonalis nou ye, gen bagay nou pap janm patisipe ladanl, gen bagay nou pap janm fè. E m repetel deja nou tout gen pitit fi, nou tout gen fanmi, nou tout gen sè. E ke pou n ta vyole, pou n ta pran yon jenn demwazèl konsa plen avni, pou n ta pran yon vakabon ki ta fè yon zak konsa pou n ta kache l. Oubyen yon vakabon k fè yon zak konsa pou n ta aplodi ladan l. Jamè! Nou pa konsa, nou p ap janm konsa. E ke nou vle chak grenn moun k ap gad live sa a konnen ke e jenèf an fanmi Aly ap travay pou yo, n ap travay pou yon lòt Ayiti, pou Ayiti ka anpè. Ankò yon fwa mèsi. E moun k ap pale a rele Jimmy Cherizier, nou konn sa deja. E yo banm yon ti lonjèt babekyou. Epi se je nèf an fanmi a ale lye manyen ou n manyen tout. E ke nap toujou goumen pou yon lòt Ayiti. M ale. E m retounen live. M retounen live. E map di yon gwo bonswa avèk chak grenn Ayisyen ki sou bout tè sa ki ap gade video sa nan moman. E m pap twò long map tou anonse nouvèl la. Obed Kiki Joseph e yo akize. e ki ta vyole demwazèl lan e Evelyne Sincère obed Kiki Joseph nan moman map pale la li nan menm ok e nou pral nap nou pral remèt li bay lapolis men avan nou remèt obed Kiki Joseph bay lapolis mwen vle asire nou e sak fè nou fè live lan menm ok nou vle asire nou. Premyèman ke msye li pa mouri li pa gen anyen nou remèt li an bòn eta nou pa frapel nou pa fèl anyen paske nou konn kisa opinyon yo pral di se paske nou te gen kontwòl msye ki fè se nou k pranl msye nan telefòn msye te pale sou radyo mega dcpj rete. Pon misye e misye retwouve l nan yon zòn ki sou kontwòl Jenèf anfanmiye alye manyen youn manyen tout jan nou di a nou menm nou pa janm nan vòlè nou pa janm lan kadejak nou pa janm lan kidnaping nou pa konn tiye moun pou lajan Obèd Kiki Jozèf lan men nou nan moman e jodi a m te gen pou m te fè yon videyo men kòm nèg Jenèf yo te mete m sou sanksyon yo pa t vle m pale. Yo te mande m pou m fè silans se sak fè m pat fè video paske map gade demwazèl la mouri nan ki eta nou itilize non ti fi a pou n fè kapital politik nou map gade demwazèl la mouri nan yon kondisyon atwòs konsa tan pou nou ta fè solidarite avèk fanmi l se rete nou rete nou ap di e ke se jenèf ki fè l mwen menm pèsonèlman kap pale la m gon pitit fi ki gen 13 an. Tout nèg ki nan Jenèf an fanmi al ye, nou tout gen pitit fi. Kòman w panse ke m ta pral kosyone on krim konsa? A ki enterè on nèg nan Jenèf ta fè l? Enben, jounen jodi a, nèg nan Jenèf, nou konn ap di ki se bandi, ki se gang yo, e ke misye fè zak li, misye vin kache nan zòn nan, kòmsi pou l ka sible nou. Enben, nou vle lemond antye k ap gad live sa, e ke konnen ke Obed kiki Joseph li nan men nou e ke nou pral gen pou nou remèt li bay lapolis ok sa vle di li lè li tan pou bagay sa yo fini nan peyi a lè yon krim pase tan pou nou kite lajistis a lapolis fè travay yo tout bagay nou lye yo a politik tout bagay ou konprann mwen nou vle fè konprann ke E ke se G9 ki fèl. Paske jan m toujou di a nou pa ka itilize G9 an fanmi a alye, manyen youn manyen tout, nou pa ka itilize l e ke a dè fen politik. De se fèt tout sa k pase n ap fè yon jan pou n detui imaj nou. Mwen vle chak grenn ayisyen k ap gad videyo sa konnen ke G9 an fanmi e alye kreye spesyalman pou nou stabilize peyi sa. G9 an fanmi e alye kreye e ke pou pa gen goumen nan geto yo. G9 an fanmi e alye kreye pou nou wè kijan nou kapab fè. jounen jodi a e ke pou Ayiti pran wout devlopman pou peyi sa ka rive pi lwen ke posib. Ankò yon fwa mezanmi tout moun ki ap gade live sa pataje live la e nap mande lapolis e ke misye nan men nou e nou ap fè kontak yo nou ap fè kontak yo vin la misye mwen vin la misye mwen pou moutre misye toujou e ke pou anpil moun pa di e ke map pale mpa janm moutre misye. E men men men towo a vin non bese non frem men men misye moun ki konn misye misye nan men nou ok e misye yo akize ki e eke ki vyole ki vyole demwazel la epi ki tiyel ok men misye la depi yè misye vin kache nan zòn nan eke yo retrase apèl misye nan zòn nan eke nou menm kounye a nou pran misye men nou pral remèt li bay lapolis map redi sa ankò lapolis nou pral remèt misye ba ou. Nou pa bezwen nèg vin avèk pil bakòp la, pil bagay pou vin tire nan zòn nan dayè mgen ta anonse ke e nan men nou. Talè nou pral jwenn on fòmil, on fason pou nou remèt misye bay lapolis. Ankò yon fwa tout moun kap gad video a mèsi anpil e nap remèsye pèp ayisyen an, nap remèsye chak grenn moun ki kwè nan je nèf an fanmiye a liye manyen youn manyen tout, ki konnen ke nou se pè de fami e ke nou se dèzòm responsab, nou se moun ki renmen peyi nou, nou son ekip nasyonalis nou ye. Gen bagay nou pap janm patisipe ladan l, gen bagay nou pap janm fè. E m repete l deja, nou tout gen pitit fi, nou tout gen fanmi, nou tout gen sè, e ke pou n ta vyole, pou n ta pran yon jenn demwazèl konsa plen avni, pou n ta pran yon vakabon ki ta fè yon zak konsa pou n ta kache l. Oubyen yon vakabon k fè yon zak konsa pou n ta aplodi ladan l. Jamè! Nou pa konsa nou pap janm konsa e ke nou vle chak grenn moun kap gad live sa konnen ke e jenè pa fanmi ale ap travay pou yo nap travay pou yon lòt ayiti pou ayiti ka anpè ankò yon fwa mèsi e moun kap pale a rele jimmy cherizier nou konn sa deja e yo banm yon ti non jwèt babekyou epi se jenè fanmi ale liye manyen nou manyen tout e ke nap toujou goumen pou yon lòt ayiti male.